Kowalisyon an, li frape o nivo di departeman de l'Artibonite, genyen anviwon 4 taliban ki pèdi lavi yo, kòman taliban sa yo fè tonbe, ebyen se nan batay ki te genyen e le 3 ou 4 mars 2026 kote ke kowalisyon an li menm lal koupe yon dlo nan blòk Pyè Payen an epi nèg taliban yo yo menm yo fache yal pote boure. pou kapab mande de ki mannyè, de ki mannigans dlo a koupe. Ebyen se konsa, mesye kowalisyon yo menm yo tann yon kabann pou taliban yo epi yo rive touye 4 taliban anviwon. Batay sa ki ap fèt nan anpil kote nan depatman Latibonit patikilyèman nan zòn Maya, nan. Koridò Pyè Payen, Ebyen fò n di ke anpil moun ki ap viv nan zòn sa a, epi tou menm mesye ki nan brigad yo tou, yo denonse e deplore an menm tan konpòtman lapolis, daprè yo menm ki pa vle antre nan lojik batay la. Depi anviwon 2 mwa, gen yon sitiyasyon nou ta kapab di ki parèt trè kritik kote ke anpil sitwayen ki nan blòk sila yo menm yo mande pou lapolis vin pote boure nan kad batay sila. Sitou. Mesye ki nan bwa nèf yo, ebyen yo menm yo toujou fè apèl ak lapolis e o final lapolis pa janm fè yon operasyon miskle, sètadi lapolis pa janm vin pote kole pa bò kote yo pou kapab mennen batay sa a kont bandi ame. Si lapolis daprè divès. 1 sitwayen ki nan blòk la te pote boure pou kapab frape bandi sa yo ebyen yo tap gentan repouse bandi sa yo oubyen touye yo e ke zòn nan li menm li tap gentan genyen lapè ladanl. Nan Mirbalè jounen 4 mas 2026 lan li te trè kritik kote ke pote boure fèt genyen plizyè bandi ki yo menm tonbe. Gon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki ta fè kwè genyen 4 bandi. Yo kenbe e ke moun sa yo yo ta sanble pran bwa kale. Se ta moun yo kenbe tou vivan nan pote boure ki te genyen. Pote boure a nan yon premye tan se bandi ki te fè l. Yo pote boure pou yo te kapab repran e la kasa otèl. Yo pran l nan yon premye tan. Men oto defans ansanm avèk la polis. Ebyen te pote boure yo menm, yo te mete bandi yo nan yon sitiyasyon difisil. Yon lòt fwa bandi yo menm yo kouri ankò. Se nan kouri sa a, nou ta kapab di, nèg yo pran anpil bwa o nivo de Miyanbalè. Gon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki ta fè kwè, genyen menm fanm ki tonbe nan mitan bandi yo. Alò fò m di nou ke, nan dènye tan sa yo la gen ankèt ki sòti sou fanm ak timoun ki entegre baz. Men lè pa egzanp ou pran ka fanm yo, yo jwe plizyè wòl alafwa. Yo se responsab nan fwaye. Yo se bandi ki pote zam nan men yo. Paske gen enfòmasyon ki ap veyikile ki fè kwè genyen moun ki mouri nan vil lan, genyen moun ki mouri tou nan divès seksyon kominal, ebyen se fanm ki gen zam nan men yo ki touye moun sa yo. Sa son fenomèn. E fenomèn ti moun nan li menm tou se tèt chaje. Ebyen se konsa nou ta kapab di zòn yo yo menm yo vin ye. Kèlke swa zòn ki gen yon gwoup de bandi la dann la, ebyen kan menm wap wè gon fanm ki gon pwoksimite ak bandi yo. Donk pyèj total. Sa vle di kelke swa nèg ki nan blòk la la, yon ti mesaj pou tout moun ki nan zòn seksyon kominal yo. Fèt atansyon, nou pa konn kiyès k ap bay antèn e se sa k fè nou pa kapab lage bouch nou pou nou pale nenpòt ki jan. Konseye de zòn la, depi w ladan yo, ou kritike bandi, ebyen malè pou ou. Lapolis Nasyonal Dayiti li menm li resevwa yon delegasyon. e ki sòti nan PNUD. Se nan Clercine rankont sa li fèt. Direktè jeneral AI Lapolis Nasyonal Dayiti an ki se André Jonas Vladimir Paraison resevwa mèkredi yon delegasyon pwogram Nasyonzini pou devlopman ki se PNUD nan syèj enstitisyon an nan Clercine. Echanj yo te chita sou koperasyon. ant 2 antite yo epitou pèspektiv ranfòsman patenarya. Delegasyon sa a li te kondui pa Alexandro De Croo yo diskite avèk responsab nan lapolis sou plizyè priyorite notaman pwofesyonalizasyon ajan yo, amelyorasyon kondisyon sekirite, devlopman enfrastrikti epitou mizannèv yon polis pwoksimite ki kapab ranfòse lyen avèk popilasyon an. Reprezantan PNUD yo yo menm vizite sant kòmandman an, kòdinasyon, epitou enfòmasyon ak entèvansyon, yon estrikti kle nan dispozitif operasyonèl Lapolis Nasyonal Dayiti. Vizit sa a li te vize pou pi byen konprann kapasite teknik enstitisyon an epitou bezwen yo idantifye nan sa ki gen awè ak ekipman, epi tou kowòdinasyon. Rankont sa enskri nan kad jefò ki angaje pou kapab modènize enstitisyon lapolis epi tou amelyore repons sekiritè nan kontèks ki make pa pèsistans ensekirite nan plizyè zòn nan peyi a. Nan dènye mwa sa yo, Lapolis Nasyonal Dayiti li miltipliye operasyon ki vize repran kontwòl teritwa ki okipe pa gwoup ame yo. Toutfwa, dapre divès konsta piblik ak rapò òganizasyon lokal, plizyè katye e sèten komin rete sou enfliyans gwoup yo ki kenbe anpil pwen kontwòl ilegal sou aks woutye estratejik yo. Degradasyon klima sekiritè la kontinye peze sou pwosesis politik lan. kote plizyè aktè estime ke òganizasyon eleksyon rete kondisyone ak amelyorasyon sibstansyèl sekirite sou ansanm teritwa nasyonal la. Donk, pou ke kapab genyen eleksyon, fòk otorite yo travay pou kapab rive fè sekirite retounen nan kapital, peyi Dayiti e tout rès lòt kote nan peyi an. Dronn kontinye ap frape. Enfòmasyon ki tonbe fè kwè ke dan la sware di 4 mars 2026, ebyen genyen dronn ki frape pa two lwen de Vilaj de Dye. Itilizasyon dronn a chaj eksploziv nan batay kont gang yo, Nan peyi Dayiti, anpil moun kontinye ap poze kesyon sou sa. Premye moman yo te lage dron se te le premye mas 2025. Men 12 mwa pi ta, bilan an li rete mitije, vwa negatif. Se te le samdi premye mas 2025 nan aprèmidi. Dwòn kamikaz lanse nan Dèlma 6 lakay chèf gang Jimmy Cherizier. Lè sa a yo te vize Barbecue an pèsòn. Si plizyè bandi mouri, Barbecue li menm li sove. Yon senaryo ki repwodui 52 semèn. Dwòn lage sou teritwa ki kontwole pa bandi, sòlda. Men, poko gen ankenn chèf gang ki netralize. Sa vle di, poko gen gwo bandi, chèf gang yo ki tonbe. Prensipal tenò fwaye gang yo toujou an vi e an libète. Sa ki fè plane anpil dout konsènan efikasite apwòch sila. Si pou otorite yo, mannèv sila redui konsiderableman vyolans, obsèvatè yo yo menm note yon bilan vrèman negatif. Daprè divès rapò òganism k ap defann dwa moun, frap sa yo kondwi ak lanmò plizyè santèn manm gang. Sèten sous pale de 300 manm gwoup ame netralize ki mouri oubyen blese nan atak ayeryèn. Sepandan, itilizasyon dwòn li pa pèmèt yo kaptire ankenn chèf de gang ni elimine moun sa yo. Bandi yo kontinye ap egzèse pouvwa yo nan plizyè sektè nan kapital la e nan anpil kote nan peyi Dayiti. Toutfwa, dronn yo pèmèt yo frape bastyon inaksesib otreman, sa ki rann difisil sèten aktivite kriminèl. Nan sèten katye, itilizasyon sila a pèmèt. Rediksyon agresyon gang yo daprè konsta òganism k ap defann dwa moun pami yo rnddh ki evoke netralizasyon plizyè endividi ame. Sepandan, ankenn chèf de gang pa apreande ou elimine. Daprè yon wo responsab la lapolis nasyonal Dayiti, li menm tou se manm task fòs, dwòn eksplozif yo, yo menm yo ajoute yon dimansyon nan ofansiv kont gang yo. Li pa vrèman pwovoke yon ekilibre jan yo te vle sa. Li menm ki swete gade anonima, sitwayen sa a soulinye ke enfliyans chèf gang yo ale odela de enfòmasyon otorite yo genyen. Li evoke pa egzanp arestasyon yon polisye 26 yèm pwomosyon ki rele Drone, manm kò entèvansyon. e mentyen dòdr si mo akize ki ta genyen bon jan kontak avèk gang yo alò ke li patisipe nan operasyon ki mobilize dwòn eksploziv. Anplis, daprè sa yo di, san yon taktik atè, sètadi osòl, e yon vèting nan Lapolis Nasyonal Dayiti, frap sa yo ap rete san rezilta. Se vre gen anpil ti bandi ki mouri men sa pa rive pèmèt. Yo repran kontwòl tèritwa ki nan men bandi epi pou kapab gen yon retou sinyifikatif otorite Leta. Donk sa se yon atik ki sòti sou kesyon dwòn k ap tonbe nan peyi Dayiti. Kounye a grenn bagay anpil moun ta kapab di tèt yo, poukisa yon moun gen yon dwòn nan men l, Epi genyen yon chèf de gang ki paka vize. Kounya si nou te gen chans pou nou te tande Andresol e lè li te sekretè deta sekirite piblik kounya se minis defans li te fè yon deklarasyon pou l di ke e touye chèf de gang yo pa fin twò enteresan. Men lè w fin pran ti bandi yo epi pou chèf de gang yo gade yo pa wè ti bandi ebyen y ap vilnerab. Men sa pou Andresol te konnen an menm tan, li pa t ap janm yon pwoblèm non, si ti bandi mouri, epi lòt gwo bandi tonbe. Èske w konprann? Sa vle di ou te ka frape ti bandi an menm tan w ap frape gwo bandi paske gen enfòmasyon ki ta fè kwè ke anpil fwa genyen de chèf de gang yo gen kontwòl yo men yo pa jwenn lòd pou kapab lage dwòn. Se sak pwoblèm nan. Kounya wap di tèt ou si operasyon an tap fèt ti bandi tap tonbe epi gwo bandi tap tonbe ebyen nou panse li tap miyò. Nap fon chavire nan mwayen noryan pou kòlye la tansyon nan blòk sa ebyen moun ki gen anpil lajan yo. yo depanse preske 200 mil dola pou kapab kite peyi sa. Nou konnen e Gòlf la, anpil peyi nan Gòlf la nan difikilte paske Iran vize yo depi se peyi ki genyen baz amerikèn men antretan yo kontinye ap frape Iran. Izrayèl e Etazini kontinye ap frape Iran e genyen anpil mò nan peyi sa. Fas ak monte tansyon rejyonal e frap repete atribye, ak Repiblik Islamik Iran, gen yon van panik ki soufle sou Dubai. Hum! Nan yon klima ensètitid, anpil moun k ap viv nan peyi sila a ki gen gwo lajan pa ezite mobilize de sòm kolosal pou kapab kite peyi sila a prese prese. Selon plizyè sous, sèten. Potanta ta depanse jiska 200 mil dola, notaman pou vòl prive. Konpayi aviyasyon yo anrejistre yon demand eksepsyonèl sa ki antrene yon flanbe spektakilè pri yo. Si moun ki pi rich yo rive òganize yon depa an kèlke zè, sitiyasyon an li byen diferan pou abitan. ki yo menm pa gen gwo mwayen. Anpil oblije konfwonte ak ogmantasyon rapid tarif ayeryen epi tou satirasyon vòl komèsyal yo. Sitiyasyon sa lakòz yon inegalite nan kontèks sa ki deja make pa enstabilite. Dubai, anpil moun te wè li tankou yon paradi, ebyen jounen jodi a la a, Li nan mitan preokipasyon jewopolitik rejyonal antre pridans estratejik e reflèks sirvi, sila yo ki gen plis lajan chwazi egzil tanporè e ki kite dèyè yo yon vil ki kapab fè fas ak anpil evènman. E depi lansman batay sila a frap Izrayèl ak Ameriken kont Iran, Samdi, Donald Trump li menm miltipliye priz de pawòl e varye regilyèman jistifikasyon li yo pa rapò ak gè sa ki deklannche nan Mwayen Oryan. Prezidan ameriken an dabò deklare ke atak sila a vize elimine menas nikleyè iranyen. Objektif lan se defann pèp ameriken an lè yo ap elimine menas. Iminant ki sòti nan rejyon sila pa bò kote rejim iranyen an. Se sa li di nan yon videyo 8 minit pibliye sou rezo sosyal li. Donald Trump li menm tou egzòte iranyen yo pou leve kanpe pandan li deklare lòske nou fini se nou menm moun sa yo k ap leve kanpe pou kapab pran pouvwa a e se kapab pwobableman Sèl chans nou genyen pou jenerasyon k ap vini an viv byen. Responsab ameriken yo deklare ke Washington te aji pou kapab antisipe evantyèl atak prevantiv Iran kont fòs ki prezan nan rejyon an. Selon cnn, afimasyon sa yo. Yo kontredi pa brifing Pentagòn nan Kongrè a. Epi fòk mwen di nou ke Sena Ameriken an li menm li voye jete pa 48 vwa kont 52 yon tantativ ki vize fòse Donald Trump pou kapab mete fen ak frap kont peyi Iran san apwobasyon preyalab Kongrè a. Donald Trump li menm, li kapab rapousib pou kòl ye la a, kanpay militè kont Iran. Kongrè a pa adopte mezi ki limite otorite li pou kapab mennen frap yo. Sa vle di, e, palmantè yo reyini. Si te genyen yon kantite ki te vote ki siperyè ak kantite ki pa vote yo, yo t ap oblije kanpe frap yo nan peyi Iran. Men piske genyen. 48 ki kontr, 52 ki pou, ebyen Trump li menm li gen pouvwa pou li kontinye frape peyi Iran. Gen fondasyon zanmi timoun ki alerte sou sitiyasyon kritik timoun yo nan peyi Dayiti e se konsa nou pral tande responsab pwogram ak reyensèsyon sosyal zanmi timoun fondasyon sila a, sitwayen an se Besnard. Félix. Pa rapò avèk non sèlman travay nou sou tèren, men tou obsèvasyon nou ke nou fè nan divès kwen nan peyi an. Donk, travay rapò sa a li pote an kèlke sòt yon rega de sa ke nou di sou pwoteksyon timoun nan peyi an, lè nou konsidere plizyè timoun ki viktim de de ke dwa timoun yo malerezman bafwe nan peyi an nan tout rakwen, sitou lè nou konnen sa sitiyasyon sekirite lan ye, te ye pou ane 2025 lan e sa l kontinye ye pou debi ane 2026 la. Nou di ke respè dwa timoun an Ayiti pou ane 2025 lan, li rete yon defi kolosal. Wè, jisteman, jisteman, yon defi kolosal. Lè nou konsidere dans un premye tan nou se nou fè pati de peyi ki adere avèk konvansyon entènasyonal relativ o dwa de lanfan depi desanm 94 e nou kòmanse travay ansanm avèk konvansyon sa an 95 m panse ke nou ta sipoze byen lwen nan sa ki gen awè avèk respè dwa timoun, men se pa sa li ye. E konstitisyon peyi nou an tou ban nou dwa pou nou kapab rive fè respekte dwa timoun. Men jiska prezan sa rete toujou yon defi pou nou kapab fè respekte dwa timoun nan tout kote nan peyi an. E pandan rapò Fondasyon Zanmi Timoun nan soti a, genyen UNICEF ki resamman Sot sou yon rapò tou ekstrèmeman alarman pa rapò a nonb timoun ke gang rekrite, yo di yo kòmanse rekrite yo a laj de 10 an e chif la li pa sese dogmante. Eske nou menm nou travay sou sijè sa tou e ki m pa konnen ki obsèvasyon nou fè?
Jisteman se, alò li se yon evidans Dans un premye tan, kestyon timoun ki an sitiyasyon de vilnerabilite nan peyi a, ki plis fasil pou yo ta rekrite oubyen entegre gwoup gang nan peyi a. Donk, m panse nou salye travay UNICEF la, sètènman, ki mete yon pwojektè sou ogmantasyon konsiderab ki fèt de kantite timoun chak jou ki jou ki ap rejwenn oubyen ki ap asosye avèk gwoup ame yo. Jan m te kòmanse pa di l, se yon evidans ke li ye, lè nou konsidere diferan anje imanitè oubyen sosyal majè ke peyi a konfwonte ansanm avèk li, sa bay plis dwa a ke chak jou pi plis ke gen timoun ki ekspoze avèk rekritman gwoup gang yo. Donk, pou sa ki gen awè avèk chif lan, jan rapò an fè konnen, se plis pase 200 pousan de timoun ki rejwenn gwoup gang yo. Nou pa kapab di, suiv chif lan dirèkteman, men Sa ki enteresan se ke li se yon evidans ke timoun yo chak jou ki jou ekspoze pou yo ta rejwenn gwoup gang yo paske bezwen de baz yo pa respekte oubyen pa rive satisfè. Donk sa ki vin bay dwa aske plis timoun chak jou ki jou ap. rekrite pa mesye ame yo.
E gon chif ke m kwè se UNICEF ki te bay li an 2024, ki te di gen plis pase 500 mil timoun k ap viv nan zòn ke gwoup ame yo kontwole, e lè n konnen ke kapital la e plis de 90 pousan teritwa kontwole pa gang ame.
Wi, jisteman, nou te wè chif sa a, nou te, IBSR tou te pataje l, nou tenu kont de plis de 500 mil timoun ki ap viv nan katye kote gwoup gang yo kontwole. Men tou, lè nou konsidere 1.4 milyon anviwon de moun ki deplase entèn, majoritèman se timoun ke yo ye, donk si nou pran 2 konsiderasyon sa yo, donk nou kapab konprann ki valè vilnerabilite ki genyen, ki pote sou do timoun yo. Eske o nivo de fondasyon zanmi timoun sa rive ke nou rankontre ou byen tou m pa konnen timoun usa yo gen kèk ladan yo ki vin wè nou paske yo fin anwole nan gang nan men yo pa santi yo alèz yo ta bezwen viv yon lòt sitiyasyon kòm òganis kap travay pou pwomosyon dwa timoun Eske yon timoun konsa ki ta vin kote nou, kijan nou kapab ede l? Am, Dans yon premye tan, nou pa, nou pa genyen de ka konsa ki vin jwenn nou dirèkteman, pa paske yo santi yo, yo about de sitiyasyon yo. Men, nou genyen, nou te anrejistre 2 jèn, alò 2 adolesan ki te deplase, ki te oblije sove kouri kite sitiyasyon ke yo t ap konnen nan gwoup gang nan, yo te ale nan Repiblik Dominikèn. Bon, pa rapò avèk rapatriman masif ki ap fèt, donk nou te pran an chaj. 2 jèn ki te rakonte nou istwa lè nou ap eseye fè yon istwa sosyal de jèn yo anndan sant tranzit ke nou genyen sou Beladè. Donk 2 jèn te rive fè nou konnen ane pase ke yo te fè pati de gwoup gang. Donk pa rapò ke nou konnen sa, donk nan moman de reyinifikasyon yo, nou asire nou ke IBSR ki se Enstiti Byennèt Sosyal e de Rechèch, ki genyen yon strikti ki la pou kapab pran an chaj timoun ki asosye a gwoup ame yo. Donk nou te fè ansòt ke IBS la te kapab rive fè swivi an. Donk yon timoun ki ta rive kontakte nou pou yon, pou ka sa yo, donk sètènman nou menm bò kote pa nou n ap fè premye prizanchaj yo.

rezolisyon pwoblèm gang ame yo, kijan otorite yo ta kapab abòde kesyon timoun ki anwole nan gang ame yo?
M panse ke se pa yon, se pa p yon travay ki ase difisil, de, une fois ke genyen volonte pou sa. Se youn nan bagay ke nou.